plasman, apèl yo, msye gen tout bagay yo lakay li, frap de bal, wè, son atakan konplè, Lenny Joseph ye. Donk mwen m trè kontan ke jodi an nou gen 2 jwè nan pi wo nivo an. Kote Nazon prale?
Nazon poko gen klèb. Gen kèlke klèb de MLS e de premyè divizyon kanadyèn ki ap fè Nazon zye dou, men Nazon poko gen klèb. Non, fòk Nazon chache yon kote pou evolye. Nazon fèt 94. Si w pwofesyonèl, ou pa ka san klèb. Yeah. Donk Nazon kòmanse pran ti laj tou. Trantnè. 33 zan.
Pasaj li ann Iran an, pou mwen menm se pa yon pasaj ki benefik. Nan Iran tou, Nazon pa nan foutbòl. Yeah. Nazon pa jwe, pa jwe vrèman lòt bò. Nazon pa nan foutbòl. Li pa jwe. Se sa k fè li difisil pou l jwe nan klèb kounye a la. E si w pran lòt nèg nan seleksyon tankou Didson, m t ap di w sa talè a, Didson, piste par Sochaux.

Li manke regularite nan seleksyon epi li manke chif tou. Wi se Peguero, bon imajine w menm koup li pa gentan menm jwe koup Karayib la, li pa nan koup Karayib la an 2007.
Donk si Peguero gon gwo karyè, yon karyè reyisi pa rapò a potansyèl li, li tap pami 3, 4 meyè atakan ayisyen de tou lè tan. Peguero ki chanpyon avèk Don Bosco nan chanpyona a, epòk sa yo se te yon ekselan Ekselan atakan, domaj ke Wi Peguero te, li pa fè. Imajine w nan epòk sa, si 2 mesye sa yo, Ti Fèm li menm se disiplin, se pwoblèm disiplin ki fè ke epi lòt, bon gen lòt pwoblèm tou e foutbòl ayisyen an ki manke yon veritab òganizasyon ki gen yon bon patenarya e pou vann jwè yo donk nou pa yon veritab mache fòk nou fè foutbòl yon veritab mache. Gen plis opòtinite kounye a.
M kwè ke si se kounye a la. Ti fè n tap jwenn kontra aletranje.
Gen plis opòtinite kounya la. Imajine yon moman sa nan peryòd 2005, 2004 a 2010, 2012 donk ou ta gen mesye sa yo ki fè 7, 8 an nan bon nivo chanpyona an Frans oubyen menm an Amerik Latin nan donk nan chanpyona meksiken epi yap jwe. epi yo byen ranfòse seleksyon an. Donk mesye sa yo te gen potansyèl pou yo te fè yon gwo karyè. Peguero li menm donk gentan rive Danemark se blesu epi Tiffen te gen pwoblèm disiplin epi li li viktim tou de. Men konbyen atakan nou gen tou ki bon. De pwoblèm mache. Nou pa pale de nèg binasyonal yo non. Tankou atakan ayisyen ki soti nan peyi an ki vrèman jwe nan nan nan wo nivo a. Jwe Danemark, jwe premyè divizyon Danemark alepòk pou Brege yo se bon. Son bon kontra.
Son bon kontra.
Jeff Lee ki fè AS Nancy Lorraine, ki fè yon klub Belge wi. M pa sonje klub, li fè yon klub Belge. Wi men se nan Nancy ke ke.
Apre sa nou gen Donald ki soti la, ki jwe Ligue des Champions, ki jwe Ligue Europa, ki son pi jèn vwayajè, ki al an Chypre, ki fè Turquie. Yeah, li jwe Turquie, ki jwe an Pologne. Donald fè yon bèl karyè an Ewòp. Mesi Jeff Louis. Epi Manno, Manno tou ki te jwe nan Best Cote d'Anvers. Wi. Manno jwe koup dè koup an 1979. Yeah. Donk nou gen anpil atakan ki sòti an Ayiti ki al briye ayè. Men m santi nou manke gen tankou jodi a nou gen yon jwè nan premyè lig la ki se Isidor. Mwen mwen anvi gen youn ki sòti la a nan chanpyona a epi ki rive jwenn yon kontra nan top 5 majè la epi ki enpoze. Tout dabò fòk gen chanpyona Gilles. Yeah. Si pa gen chanpyona ou pa gen anyen k ap fèt la. Men nou gen talan.
Yon nèg tankou Charleroi. Pou mwen Charleroi te ka jwenn chans ke Jeff te jwenn nan. An tèm de talan nou pa manke talan. Men ou pale de nosyon disiplin nan ki vrèman enteresan. Paske Christiano Ronaldo, Messi ki fè plis ke 15 an nan pi wo nivo an, nèg sa yo gen yon ijyèn de vi. Yo gen anpil disiplin. Yon nèg tankou Ben Arfa te gen talan pou l fè karyè Benzema. Dayè Benzema menm di l, jenerasyon 89, timoun ki fèt ant 87, 88, 89 an Frans, Benzema di li menm Jemime, Nes Nasri, se Ben Arfa k pi fò. Benzema menm dil Ben Arfa pi fò ke nou men Ben Arfa pa fè karyè Nasri pa fè karyè Benzema ou konprann donk se pa talan an talan pa sifi fòk ou disipline fòk ou aplike fòk Ben Arfa te gen la gwos tèt lè l al an Angletè lè l siyen nan psg aprè sezon l an Nice lan tout moun di misye ap retounen Ben Arfa nan psg fyasko pwoblèmatik staf teknik menm jan pou ti fè n aprè. Koup karaib 2007 tifen pa regle gran choz non elifen kadè epi bon lòt jwè ki gen gwo pwoblèm disiplin tou se te jeff wi jeff li kite la frans men se blesu yo krazel non men jeff tande se vre ke nan lavi chak moun chwazi bay vi yo direksyon yo vle fè chwa yo vle men men lè w gentan lè w rele jeff louis e jeff fò wi avèk Donk ann kite ann kite. Jeff fon gòl an Ligue 2 yo konpare misye a Maradona wi. L kareman wi. Wi sezon 2014 2013 2014 Jeff li a menm mizik menm mizik konpoze pou Jeff. Oh ah Jeff te fò hein. Jeff gon pye goch majik. Menm menm si Jeff li te kanpe men Jeff li te kapab li li pat fòseman bezwen antrenè men li te kapab e e rekonvèti tèt li kòm direktè spòtif oubyen tou menm si l pat nan Menm si l pa te antrenè oubyen tou pa te yon pwofesyonèl k ap travay nan spò, men gen lòt bagay li te ka fè. Men kisa ki eksplike? Li tounen nan, okontrè, Jeff te ka toujou chwazi tounen nan peyi a, men kisa l vin fè?
Gen yon ki di Standard de Liège. Wi an Bèljik se Standard de Liège ke l te jwe. A wi, se nan Standard l te siyen.
Wi se Standard ki depanse bon kòb pou li. Se prè de 2 milyon. 2 milyon. Wi prè de 2 milyon dewo.
Yo pran 4 milyon dewo yo achte l.
Wi Standard achte l nan men Lancy. Lè l fin monte a Nancy nan Ligue 2.
Yeah, misye te bon nan Nancy anpil. Misye meyè jwè mwa, misye fè anpil koze nan chanpyona sa a. Men Jeff Louis tounen nan peyi a non.
Sonje lane dènyè misye te gen pwoblèm nan peyi a, misye t ap ekri tout medya, li te ekri tout medya an Frans pou ekri sou li, ke l an difikilte, l gen pwoblèm lajan, ou te wè bagay yo Genms. Sa te fon tole monche. Non son euh tankou jan moun yo gen slogan nan lari a jere standa li li mande pou tande tou li mande anpil disiplin li mande anpil disiplin paske okontrè avèk renomé sa Jeffry konstwi pandan tout ane sa yo nan foutbòl fransè a Jeffry se jwè ki te kapab vin kreye akademi mirebalè nan tout nan anpil kote nan peyi a akademi foutbòl. Si li te kapab jwenn lòt fòmasyon pou l sèvi plis, sèvi tèt li. Fernel Cadet di se jwè ayisyen ki pi teknik li konnen. Jeff, wi Jeff fè, pou mwen menm Jeff fè pati de jwè ayisyen ki pi fò wi. Ki pi teknik?
Wi.
Li a di se sa k pi, se youn ladan yo. Bon, misye di se sa k pi teknik la pou li, men mwen menm mwen kwè ke misye nan elit la. Bon se se pou li men.
Chalewold Johnny Decoline Boucicaut yo Jeff m panse wi m sa nan sa m gade yo dan l'an 2000 Azim m panse vrèman Jeff Jeff se yonn nan meyè jwè nou gen nan pase se vre nou pa ka sonje yon moman charnyè nan seleksyon an mwen pa sonje okenn moman vrèman Jeff wi li jwe 2 m pa jwe youn ou 2 gòl klèb wè men. Talan an, an n rete nan kad talan an, se te fò, se te enpresyonan. Sa misye ka fè, kalite frap li, pèkisyon, misye, m konnen misye de peti tay, trè rapid, bon jwè, bon bagay, bon bagay men, Yon frap de bal, yon kout wòch. Menm jan Charleroi, mwen m pap janm bliye Charleroi mèt la. Charleroi fè yon gòl nan stad la, e wololoy nèt! Avèk tanpèt. Wi, kontrèman avèk Jeff Lu, m t ap di sa, Charles Roll pa jwenn opòtinite Jeff Lu. Opòtinite l jwenn nan se lakay vwazen an Repiblik Dominikèn epi li pwofite l.
Nou wè l pwofite li. Wi, s on lejand Cibao e ki meyè jwè chanpyona dominiken an plizyè fwa, ki pote Cibao a plizyè titre dominiken. Epi li gen yon gwo lonjevite lòtbò a. Charles Roll fè prè de dizan ap jwe pou Cibao. Epi gade li vin rekonvèti kòm antrenè. Donk ou imajine ou Charleroi te jwenn opòtinite Jeff Louis e avèk yon lisans UEFA lòt bò a. Donald Guy ap travay sou sa la tou wi. Wi donk. Lap pran fòmasyon pou vin antrenè.
Wi paske. Misye anvi pran tèt federasyon an tou. Ou konnen se yonn nan pi gwo rèv Donald? Se pou l vini prezidan federasyon ayisyèn de foutbòl. Fò l fò l pa fò l pa yon obsesyon menm jan avèk obsesyon l te gen pou l jwe koup dimond la. Non men son ansyen jwè ka rive li ka rive paske gen anpil peyi gen anpil peyi se ansyen jwè yo ki pran tèt direksyon teknik lan oubyen vini kòm antrenè oubyen vini kòm prezidan federasyon yo. Sa ka rive. Li ka rive. Li ka rive. Se do. Mwen mwen ki ta pale de koup di moun nèg la te gen obsesyon. Men Donald non men Donald manke tande. Donald nan tèt yon federasyon. M esipe ke Donald manke tande tou. Fòk li tande plis. Men jan nou di an Gems nou manke nou gen jodi an nou gen anpil binasyono, nou gen anpil atakan. ki sòti lòt bò a, ou gen Yacine Fortuné, ou gen Isidore, ou genyen Lenny, men tout nèg sa yo se dè nèg ki te kapab reprezante Lafrans, ki vin jwe pou nou. Ok, men peyi an manke fòme atakan vrèman, paske menm Pierrot, Pierrot pa gen fòmasyon foutbòl li an Ayiti. Se Etazini, trè jèn misye antre, aprè sa misye al nan Royal Moscou an Bèljik, Guingamp.
Nou pa gen vreman fòme atakan nan nivo yo, e li fè nou ankò. Pa egzanp, gwo atakan tou yo bliye. Gwo atakan ayisyen la, ki te an Ayiti, ki te nan Gonayiv li te ye la, James T. Daniel. Se pa James. James T. Daniel li Sendomeng.
Li la ap jwe James T. Daniel. Son bon atakan. Kote e e.
Menm jwe sou kote yo pa pale de li tou.

Non nou paka gen prejije kont jwè nou yo ayisyen nou. Seleksyon sa nou gen la jodi an James se nèg kap jwe an Frans, an Angletè, an Ewòp. E Roudensky kote l tap jwe? Roudensky sot jwen chanpyona bidon li ka jwen konvokasyon. Non non men atansyon Roudensky te nan U20, Roudensky nan chanpyona. A sa pa agiman monchè. Epi nan milye teren nou an te gon chantye. Si gon kote vrèman nou manke jwè se nan milye teren. Men pou yon atakan jodi an la nan seleksyon an fò nan elit lan monchè. E sak pap jwe yo?
Humm. E sak pap jwe k pa gen club. Ou pa dim pierrot sou ban an Turquie men se an Turquie lap jwe. E nazon k pa gen club. Bon non nazon. E kilòt kilòt nan.
Son ka apa paske nazon son lejand. On lejand nan se on lejand. Non men non pa nou di nazon son lejand. Si nazon fè sezonl pap jwe l pap ka jwenn konvokasyon. Donk gou non gou dezòd la gon de m ta ka di m pa pap relel dezòd non men konplezans lan e e e klemans lan gon kote pou li rive. Gon zanmi ki di m bliye Leonel St-Preux nan nèg ki fò yo wi.

Non men te gen, tande, peyi a pa t nan eta sa a. Pa t gen tout enstabilite sa yo. E menm lè te gen, peyi a te toujou gen enstabilite pandan, pandan karant dènye ane sa yo men foutbòl pa konn kanpe pou anpil tan. Donk ou genyen chanpyona nasyonal la ki jwe chak ane jiska 2021. Li pa janm kanpe. E sèl pandan, bon pandan peryòd kovid la li fè kèk mwa kanpe. E ki lòt peryòd ankò? Donk e e chanpyona a, chanpyona a te toujou jwe. Pa janm kanpe pou pou lontan. Donk ou gen yon peyi kote moun pa ka al okenn kote e epi donk moun gen tout gen tout pwoblèm. Nou pou pa ou pa nou pa nan kondi. kondisyon vreman nou pa nan kondisyon poun viv si pa gen kondisyon pou moun fè spò pap gen kondisyon pou moun fè spò nan peyi a vreman donk se paske nou tèlman rezilyan e nou kenbe kanmenm nou kenbe kanmenm lekòl foutbòl yo nan zòn metwopolitèn nan anpil kenbe nan vil pwovens yo chanpyona gon chanpyona federasyon an fè kanmenm komite nòmalizasyon fè kanmenm men pa gen kondisyon. An palan de chanpyona papa chanpyona ap tounen. Ki chanpyona? Fen septanm, bon chanpyona ap tou gen, mi septanm oubyen fen septanm, chanpyona nasyonal la. Ou mande m ki chanpyona, chanpyona k fè ke Violette al jwe K-League. Bon, kote lig la, apa lig la pa janm ban w bilan chifre de yon, de òganizasyon, de tou yo? Pou sa k te jwe faz ale a? Wi, faz ale. Ou pa branche paj Facebook lig la monchè, pou chanpyona fini. Konbyen kòb chanpyona te koute? Ala, dan lansanm?
Ou ap pale de bilan, apa se bilan rezilta ou ap pale la? Non, m nan pale rezilta monchè. Ou nan bidjè, ou nan lòt bagay sa yo? Bon, m panse ke foutbòl ayisyen an menm, e pa sèlman lig la, menm seleksyon an, Nou pa pale de lajan.
chak jou vin la kesyon lajan, wè ou toujou ap poze kesyon sou lajan, men jan m di w lan, te gen yon pwoblèm de lisans klèb, paske gen klèb Paske yo gen yon sponsò ki patwone chanpyona a, ki bay prè de 48 milyon de goud. Non fòk yo ta, m panse, sa ka rive ke yo. M panse ke yo yo fon rapò, yo drese yon rapò voye bay sponsor la. Men laprès spòtif e piblik la an jeneral, pèp ayisyen an, fanmi foutbòl la ta renmen konnen konbyen kòb chanpyona a koute. Nou konnen li koute kòb.
Fè football an Haiti lap trè lap koute w kòb menm monchè. Bagay sa, bagay sa yo fòk, fòk, fòk gen nouvè, fòk gen de nouvèl pratike. Monchè, seryezman, ou konnen nou trè lwen de kesyon football pwofesyonèl. Nou pwone l depi kèlke zane avèk coach a fòp. Men, ou konnen byen games ke an Haiti nap fè efò. Men kesyon pwofesyonalizasyon di spò an Haiti nou trè lwen. Nou a dè zane limyè paske pou fè football pwofesyonèl fòk gen struktur, fòk ou gen yon trè bòn òganizasyon, lè m di òganizasyon a tou lè nivo. E pwi gen de kritè nòmalman pou pale de fout pwofesyonèl, pou yon klèb pwofesyonèl. Eske jodi an la, jan nan men di l bò isi an la, chanpyona gon sponsò, men eske klèb yo respektivman gen de sponsò? Eske gen biyetri? Eske... Èske gen dwa de televizyon pa egzanp? M pa di nou oblije gen tout, men gen twòp kritè ke nou pa koche kòm kaz ki fè ke pou mwen nou trè trè trè lwen de kesyon foutbòl pwofesyonèl. Èske nou gen salè? Èske ou konnen griy salaryal? Èske gen yon plafon? Èske gen salè minimòm pou atlèt yo? Ok, m trè kontan ke dènye ane sa yo ekip yo fè efò, paske yonn nan bagay nou te konn kritike yo nan medya se èske ekip yo gen paj Facebook? Èske ekip la gen rezo? Paske ou pa ka pale de foutbòl. Games Real pral jwe a une heure de match lan Real sòti 11 de depa l swa sou paj Real ou jwenn li ok Diomande siyen nan Real sou paj li yo ofisyalize enfo a sou paj club la m trè kontan sou pwen sa gen kèlke club ki fè avanse Violette genyen yè swa al sou paj Violette pa egzanp lè m di yè swa Violette genyen wal sou paj li wap wè ke men kiyès ki fè gòl nan tan minit gen de flyer trè pwofesyonèl ki fèt. Donk gen kèlke kritè m panse ke nou fè ti efò men gen anpil pwen nou dwe vrèman regade yo ankò paske foutbòl pa fèt konsa mesye, spò pa fèt konsa nan tout peyi nan mond lan ok fòk gen estrikti m ta m te nan ministè espò resamman gen nan dokiman ke konnkakaf voye bay federasyon ayisyèn de foutbòl yo mande omwen pou chak ekip. Gen yon teren ki eglemante ki pran minimòm 4 plas. Alò, an di 40 mil plas, alò 4 mil plas minimòm. Men an Ewòp yo mande 10 mil plas minimòm pou yon pou yon ekip. Pa egzanp Levante dwe gen yon stad minimòm 10 mil plas. Li gen dwa gen 50, 60 men minimòm 10 mil plas tankou nan chanpyona majè yo. Donk gen anpil, gen anpil kondisyon ki dwe reyini. Ok, fò ekip la gen yon bis. Gade yo mande pou match jwe an Ayiti, pou seleksyon jwe an Ayiti pa egzanp, fò gen otèl. 5 etwal, fòk ou genyen lopital, e lopital sa yo, yo gen dè emisè ki vin gade eske yo an kondisyon. Foutbòl pa fèt sèlman sa w ap gade sou teren, e pa sèlman aktivite lidik lan non Gems. Se eske atlèt lan ou trete l byen, eske l an kondisyon fizik, teknik, eske gen dè mizanplas ki fèt, kesyon sanitè, eksetera. Wi, si yon atlèt te sibi yon chòk, yon chòk, yon twomatism sou teren an, yon twomatism kranyen.
Donk yon pwoblèm serebral donk fòk li kapab jwenn newochirijyen, jwenn pwofesyonèl sante kalifye ki pou pran l an chaj. Epi jwè yo gen ajan. An Ayiti nou sèlman pa konn salè foutbolè. Foutbolè la, nèg la pa gen ajan. Nèg la jwe foutbòl li pa touche. Hey mesye! Gen de klèb jiska prezan m aprann la k poko janm fè pewòl pou sezon k fini an. Bon gen klèb ki gen 5 an, 6 an depi yo t dwe jwè. Vwala.
E jwè pa k okenn kote non l k al rele klèb la. Non okenn kote.
Bon malgre tou Vyolèt souke kò l li menm. Vyolèt menm si yo pa gen konpetisyon, Vyolèt fin jwe, fin chanpyon nasyonal depi Me. depi fen me 2025 6 la la donk prè de 4 mwa aprè Violette al jwe yon konpetisyon entènasyonal Caribbean Cup epi yo bat premye match la 3 a 0 kont klèb Trinidad yan Defense Force epi yè swa yo bat Delfines 1 0 Elivens Dejean Elivens Dejean se youn nan oubliye yo tou se l'un des oubliye de la seleksyon. Men mwen konvokasyon pa janm jwenn. Wi, donk se yon jwè ki, se yon jwè ki gon, ki viktim de yon marginalisation, yon mepri terib, e paske se yon jwè ki toujou delivre machandiz, ki toujou fè gòl yo, ki toujou desizif. Anpil nèg nan Viyolèt papa nèg yo gen bon nivo wi. Elivens Dejan gen dous atis la Vedrine Vedrine ki trè bon gen yon ti piti ki te nan ki t al jwe nan Real op kòlè kòlè kòmbe misye misye pote nimewo 7 wi li gen yon sinon Baka misye vrèman fò men Violette vin yon veritab grenier ki repwodui anpil foutbolè wi paske ekip ki kraze y a 2020 2021 lè yo vin jwe kont Austin 2022 2022 2022 2023 wi.
Donk, malgre sa, ekip la gentan rekonstitye rapid paske lekòl foutbòl yo ap pwodui jwè. Yo pwodui bon jèn jwè. Wi, gwo epòk te gen detwa. Te gen jwè nan nasyonal twazyèm divi. Violet te gen klèb an tou. Nan twazyèm divi.
Vrèman. Modin Dojè an mwen te nan ekip sa a. Wi. Yè. Non, ou wè, veleyite pou Violet estriktire tèt li pou yo vin pwofesyonèl, ou wè li. Yo pa. Yo poko yo poko twò pre, men yo pa lwen lwen tou. Yo pa lwen dèyè tankou anpil lòt klèb premyè divizyon. Men ou wè veleyite yo, ou wè yo vle, ou wè gon gwo efò dòganizasyon bò kote Vyolèt. E se efò dòganizasyon sa a ki fè ke san konpetisyon, yo fin chanpyon sou Akayè fevriye 2021 nan match Japu a ki jwe Mirbalè. Epi y al jwe konpetisyon prèske yon an aprè. Prèske yon an aprè yo chanpyon Karayib. Pas. Ke Cavaliers chanpyon Karayib an 2021, Me 2021, epi yo chanpyon Karayib prèske nan apre, prèske sanse pratikman 2022, wi 2022 yo chanpyon Karayib.
Ki fè ke yo pral jwe Concacaf 2023.
Wi, epi donk tout lè sa pa gen chanpyona nasyonal. Paske dènye match chanpyona nasyonal ki jwe remonte a Fevriye 2021. Apre apre ke sa Karayib. Wi, ennan apre Violette chanpyon Karayib, dezan apre dènye match chanpyona nasyonal Violette. al ale jiskan uityèm de final yo bat yo bat yo elimine Austin club MLS epi yo pral tonbe fas León malgre match retou León nan nou bat li avèk double mi Schneider Chery a nou pral elimine men nou soti la tèt ot paske jwe kont club meksiken premyè divizyon club MLS se moun sa yo devan nou nan football e nou te gade yo nan zye e la nou retounen sou sèn rejyonal lan sa kòmanc trè trè byen viktwa fas a Difenfòs 3 a 0 nou bat Delfines 1 a 0 jan Elivens Dejean di l lan. Yo prèske gen biyè pou yo avanse nan faz iltim nan, demi final, final. E si yo chanpyon Concacaf oubyen finalis, y ap kalifye dirèkteman pou sa nou rele Lig dè Chanpyon Concacaf la. E Real Hope malerezman t ale dènyèman, wi, resamman Real Hope t ale, sonje Cruz Azul imilye Real Hope nan 2 manch yo. Donk men Violette s on lòt istwa, Violette gen de bon jwè. Epi an tèm dòganizasyon, jwè yo, yè. Sa k ap bon pou yo tou, chanpyona, lefètke chanpyona ap rekòmanse, y ap plizoumwen gen yon ti ritm.

Alò, yo chòt yo seri douvèti ba yo 2 pwen 5 milyon de goud, seri kloti 2 pwen 5 milyon de goud. Sa fè 5 milyon de goud yo genyen kòm prim pou tit la. Yo fè bak tou bak nan chanpyona a. E yo gen 9 twofe nan istwa chanpyona a. E sèl Racing klèb ayisyen ki fè mye, 11 twofe. Fica gen 7 twofe, jodi an Violette gen 9 twofe. 9 tit de chanpyon nasyonal. Kote yo jwenn tout tit sa? O kòman kote yo jwenn li an? Chanpyona a ap jwe depi 37, 38 mèt la. Depi avan l rive chanpyona nasyonal de premyè divizyon, depi 37, 38, li siyen 11 twofe li genyen. Non, la w ap pran koup Pradèl.
Non monchè, chanpyona nasyonal l ap jwe depi 37, 38. Non, la w nan koup Pradèl.
Pa sou fòma sa a. Paske chanpyona l t ap jwe avan an, e pa fòma sa a l te ye. Men Racing 11 twofe l genyen. E klèb ki pi titre nan chanpyona nasyonal. Non, la.

Otrefwa pwovens yo se te entèrejyonal yo te konn jwe. Yo konstitiye de 2 vil, pa egzanp Akayè, chanpiyon entèrejyonal, e Gonayiv, Sen Mak, Kap Ayisyen. E lè jwè, jwè ki briyan nan entèrejyonal yo ki soti an pwovens, yo Vyolèt konn be, Vyolèt rekrite yo, Resin Klèb Ayisyen rekrite yo, Ègle Nwa rekrite yo. Donk se konsa l te konn ye. Men e chanpyona nasyonal la. Nan fòma sa l ap jwe kounye a, menm jan ak Premyè Lig, apati de 92, chanpyona rele, chanpyona Dangletè vin Premyè Lig. Non se pa apelasyon pou wè. Nan fòma sa, men te toujou gen British Premier League, te gen, chanpyona te egziste depi la nuit de tan. Chanpyona konn anpil istwa men chanpyona nasyonal ap jwe lontan monchè. Boresine chanpyon konn CACAF 63, se sa? 63, avèk Antoine Tassy kòm antrenè. Violet pral chanpyon 84, men te gen chanpyona. Te gen chanpyona, ki sa ki ba ou. Aksè pou y al nan Concacaf. Yo pa t chanpyona nasyonal.
A men, se te yon konpetisyon.
Se ton ou te ka rele l yon chanpyona, bon, m pa konnen. Se ton bay, se ton chanpyona santralize. E men wi, men se yon chanpyona ki eksklizyon. Klèb pwovens pa t gen dwa gen klèb. Bagay sa se te, se ton, se ton, se ton veritab skandal. Skandal. Men alepòk se te li m te gen, se konsidere kòm, lè klèb nou chanpyon, l al reprezante n. y al reprezante nou sou sèn rejyonal la. Se sa k fè nou gen de klèb ki al ki al chanpyon nan Concacaf. Depi la nuit dè tan, dè tan nou te gen de klèb k ap reprezante nou sou sou sou echikye rejyonal la. Donk se sa. M kwè ke Joliette an bòn posti pou l kalifye avèk de de viktwa. Yo pa pran gòl. Yo fè 4 gòl an de match yo pa pran gòl. Rony Atimi kòm antrenè fè yon gwo travay depi kèk tan nan tèt ekip sa a. Joliette se yon nan ra klèb ki pa chanje de kotch. Sou 4, 5 dènyè ane yo la a, se menm Rony Atimi an. Epi yo gen tala nan direksyon teknik lan. Y ap fè yon travay enòm.
Anviwon 20 mil dola. 20 mil dola pou 2 tit. 20 mil dola US. 2 pwen 5 milyon de goud. Donk sa son bay. Sa se kòb pou yon klèb ta prepare yon sezon. Epi 2 mo sou U14 nan genm. U14 nan y ap jwe vandredi. Demen vandredi. Kont Dominiken yo.
Yo gen 2 premye match yo. A ki lè match la? Yo gen 2 premye match yo. Yo fè 9 gòl nan 2 premye match yo epi yo pral pèdi yè kont Pòtoriko 1 a 0. Y ap jwe demen fas a ekip dominikèn nan dans la soirée. An n gad si m jwenn lè match lan pou w la avan nou avanse. Donk fòk yo genyen match lan paske se demi final li ye. Raple ke ekip sa l ap antrene pa Jean Marc Alexandre ki se yon doublèt wi, se yon tandèm. Epi Charlerol. Charlerol Junior.
Blan Solo. Se demen, alò se demen maten a 11 è 30. Se de maten 11 è 30 ke match ap jwe. Nan solèy cho? Nan solèy cho an ke lap jwe.
Ok, 14 ap jwe demen. E se pral yon derby, derby zile Hispaniola a. Pandan ke Jamayik ap jwe lòt demi final lan fas a Bèmid. Donk Jamayik Bèmid pou lòt demi an. Donk si nou genyen se pral petèt Jamayik an final, potansyèl advèsè nou. Non, se otrefwa li te Hispaniola cho. Non, bon wi, lontan. Se Lil Dayiti. Lil Dayiti.
Lil Dayiti. Li lan tiè. Wi cheri nap pran poz wi. Nap pran poz la men byen avan nap salye tout zanmi ki avèk nou sou Facebook, YouTube, sou 98 pwen 5 FM Stereo a tou www pwen radioibo pwen ht ah wi Patrick Derisma zanmi nou.
Apati de vandredi 21 out, Ayiti pral jwe avèk Repiblik Dominikèn di kote de Punta Cana nan CFI Challenge lan. Ayiti gen ekip pou l ranpòte konpetisyon an men E selon sa map gade e selon sa ki ap di nan milye kote moun gade boul anpil yo estime ke ti mesye yo jwe ak boul la twòp dèyè kare an e yo gon eksè de konfyans tou fò yo ramne timoun yo sou tè an. Eske defèt jodi an devan Pòtoriko pa yon defèt ki te nesesè pou Ayiti? Pou li fè, li fè yo, li kapab fè yo retounen pye sou tè, retire gwos, fè yo pa gen lagwos tèt. Donk, se vre ke te gen wotasyon. Jean-Marc Alexandre ak Charles Hérol Junior yo fè yon wotasyon, yo bay jwè ki potko gen tan de je, yo ba yo ti tan de je jodi a, men, bon, li ret yon defèt menm lè li pa gen konsekans. Non, li gon defèt, li gon defèt.

paske nou pa bezwen wè yo games paske men sak pase yo gen chanpyona de jèn yo gen anpil akademi lakay yo tankou David Villa gen akademi l mwen gon ti kouzen m nan akademi David Villa misye pran bò kote m
li pran bò kote m Real Madrid banm avanse banm avanse Real Madrid Barcelone gen ekòl foutbòl lòt bò a donk jèn jwè dominiken an li byen ankadre li alabaz nou menm nou gen talan natirèl se vre men jwè nou yo nou konnen ke yo pap jwe chanpyona regilyèman eksetera donk m panse ke se yon match kap difisil pou n genyen lè 2 kote gen talan men gen yon talan li menm ki byen ankadre ki soti nan sant de fòmasyon ki byen outiye alabaz. Donk pa panse ke talan pral pral fè nou pral fè nou genyen. Donk talan pa sifi nan foutbòl fò prepare, fò pare pou evènman an. Donk se pral yon dèbi. M swete ke se nou k genyen men se pap la pati fasil. Donk nou menm nou byen kòmanse la.